Fanatik yo veye anwo veye anba fanatik fanmi sè rose veye anwo veye anba jòj ap rantre ayiti nan mwa sa veye jòj nan èpòt la sa pap pase daprè enfòmasyon ki vini nan men nou depi samdi swa. Jòj pa ka dòmi nan kabann depi samdi swa, Jòj pa ka dòmi, kè l ap sote chak fwa li fèmen li fèmen zye li, li wè se sè Woz k ap kouri dèyè li avèk yon epe nan men l. Mwen pa konnen si se te kè sote, mwen pa konnen si se te jistis li sè Woz kòmanse reklame, Ebyen, depi samdi swa, Jòj pa dòmi jiskaprezan nou je jodi a jedi, Jòj poko janm ka dòmi depi l fèmen zye li wè ti sè Woz k ap pase devan l k ap kouri dèyè l avèk yon epe. Ebyen, li voye fè vye demagoji li bagay wanga, bagay maji li Ayiti, Anyen pa mache, ebyen yo mande se li menm ki pou rantre Ayiti. Nan moman n ap pale la a, Jòj ap aranje li, l ap met, l ap kreye yon fason pou li maske li, l ap mete may pou li rantre Ayiti. Jòj p ap rantre Ayiti. Ret veye Jòj nan èpòt la. Malgre li pray maske, li pray mete mas, gwo rad sou li. Sa pa p pase, ret veye jòj avèk manchèt, koulin gazolin nan men devan èpòt la, jòj pa pral Ayiti. Se pou ret ou pran santans ou, kòm ou te fè konnen se nan gran peyi ou ye, se pou w pran santans ou nan gran peyi. Etandone ke. Lè antèman sè Rose la ou te pran sekirite, limouzin etc ou te gen konfyans nan sekirite yo. Ebyen lèw wè mò a ap kouri dèyèw avèk epe nan menl se pou rele sekirite. Se pou rele sekirite avèk limouzin nan pou antre andedan limouzin nan. Sa pap pase! Pou moun k ap di oh kilè bagay sè Rose sa ap fini, ebyen majorite ayisyen se konsa nou ye, nou renmen bliye vit, sa fè Jòj te di oh talè la bagay sè Rose la pral frèt, l ap monte sou Facebook la pou l vin bay moun repons, li konnen sa ta pral frèt. Ebyen se pou yon egzanp trase, se pou yon egzanp trase nan antèman sè Rose la, Pou lòt ti jòj k ap grandi yo pa panse yo pral fè menm sa jòj te fè yo. Veye jòj! Veye jòj! Jòj p ap pase nan èpòt la. Jòj p ap pase. Mwen wè tout mesaj mwen pote sou chanèl la nou pran yo alalejè, ebyen sa p ap pase. Fòk yon egzanp trase. Moun k ap di oh li lè li tan pou bagay sèwòs sa fini. Bagay sèwòs la pa ka pase konsa. Sa pap pase, sè Wesly se te yon atis li te, li te konn bay anpil moun plezi, li te konn ede anpil moun, ebyen sa pap pase, Jòj pap ka ale Ayiti. Jòj pap ka ale Ayiti, ou panse tout resèt ou te fè, abiye chè woz toude wouj, fè tout tenten resèt sa yo, ou panse sa tap vini konsa, ebyen sa pap pase Jòj, ou jwenn avèk mèt, ou jwenn avèk zo grann ou. Jan granmoun yo konn di a, ou jwenn avèk zo grann ou jòj. Atansyon, pataje videyo sa, pataje mesaj la tout kote, veye jòj. Pase se machin jòj ap pran pou l al okay, veye jòj sa pap pase. E jòj ou poko wè anyen. Ou poko wè anyen se kouri ou wè mò a ap kouri dèyè w avèk epe nan men w. Ou poko wè anyen. Tan pou ta mande konkou lapriyè pou ta fè moun priye ansanm avè ou tèlman wont kounya se nan wanga ou pran kounya se ayiti ou prale ebyen cheri sa pap pase jòj si se te mwen menm ki te ou menm si ou renmen viw tout bon vre pa al ayiti pa pot tèt ou ayiti sèl konsèy mwen ka diw jòj Pa pot tèt ou Ayiti. Si w renmen vi w rete Etazini ou pran santans ou pa pot tèt ou, pa pot tèt ou Ayiti. Fanatik Sè Woz yo, mobilize, mobilize, kanpe devan èpòt la, mobilize, Jòj p ap ka rantre Ayiti. Aprè krim sa ou sot fè a, aprè voice sa tout pèp la fin tande a pa gen egare ankò. Pa gen egare, pa panse moun yo pral bliye sa, pa panse bagay sa a pral frèt, ou te fè konnen lè bagay la frèt wap monte Facebook la, ebyen sa pap janm frèt jòj. Pèp la pap janm bliye krim sa, pèp la pap janm bliye atis sa yo retire nan men nou an. Nou pap bliye sè Rose, atis sa yo retire nan men nou an, nou pap bliye l, sa pap pase, nou gen pou nou bliye l se jiskaske wa jwenn sè Rose kote l ye a. Nou pap bliye jòj. Veye anwo, veye anba, mobilize! Moun Ayiti yo, mobilize! Kanpe nan èpòt la, mobilize! Jòj p ap pase. Tout moun k ap pase, fouye yo! Jòj pral maske kò l la, li pral met gran djakèt pou l pase Ayiti, se konplo sa a k ap fèt pou l ale. Ebyen, sa p ap pase! Sa p ap pase! Sè Woz pa t yon endijan, Sè Woz te gen fanatik, sa p ap pase! Sa pap pase jòj sa pap pase e daprè enfòmasyon se li menm avèk chawonj lan ki pral chèwenn oubyen chawon jan y rele a se yo 2 a ki pral ayiti li menm avèk frèl la ki tap joure nan antèman avèk chawonj yo avèk chawonj oubyen chèwonn janl rele a se yo 3 a ki pral ayiti ret veye jòj espesyalman jòj ret veye jòj. Ret veye jòj kriminèl ret veye jòj jòj pap ka rantre ayiti sak fè chawony te gentan di oh se li menm ki pral pran plas sè rosa anh se pou sa nou pete fyèl fi a nou fè li mouri avan lè se plas sa ou te bezwen pran ebyen sa pap pase kotew pral pran plas kiyès ki pral asistew Ki legliz ki pral ba ou mikro? Kòm majorite nan nou, majorite ayisyen, majorite anpil moun ki gen legliz, ki di yo se pastè ki gen legliz, se yon pakèt sousou. M pral wè sou ki chès chawonj pral chante a. Okontrè, moun ki sanble k ka ranplase Sè Woz, li plis sanble ti sè Sè Woz la ki t ap chante a. Si pou gen yon ranplasan, se ti sè Sè Woz la. Jòj pa pral Ayiti, fè mesaj la pase tout kote, Sè Woz pat yon endijan. Moun kap di pou fini avèk bagay sa yo map voye nou tout anba, sa pap fini. Sa pap fini, se konsa nou ye nenpòt krim yon moun fè, nenpòt bagay yon moun fè depi 2 jou pase, Depi 2 jou pase nou gentan bliye moun sa, nou gentan bay moun sa ochan tout kote. Se sak fè Jòj fè sal te fè a, se paske l konnen malgre sa fin pase depi l monte li di oh se kowona ki touye fi a, se sesi. Jòj tèlman je Jòj chèch! Ou di se kowona k touye sè ou Jòj, ou di se kowona etanke pastè ou bay gwo manti sa, ou di se kowona k touye sè ou, s pa vre? Ou ou kwè ou serye avèk sa ou te di a? Kowona touye sè Rose sèkèy ouvri tout moun ap rantre sou li tout moun ap manyen sèkèy tout moun ap rantre kowona ki touye li fè pil jou nan nan mòg mwen m poko mwen pa ka tande lè moun yo ap di oh kilè bagay sè Rose sa ap fini kilè fi a poko menm gen 15 jou mouri lè pou bagay sè Rose sa fini se lè jòj ale kote sè Rose ye a se lè sa sa fini. Sa a poko ap fini. Malgre sa Jòj pap ka ale kot sè Ozi a. Jòj se papa li la jwenn nan syèl la. Kot kò sè Ozi a, tout tan Jòj pa ale la sa pap fini. Paske si nou pa trase yon egzanp sou Jòj, chaje lòt Jòj ki la. Chaje lòt Jòj. Fòk yo pran egzanp. Chaj pap pile tè Ayiti pou l tounen Etazini. Depi nan èpòt la se pou yo gentan lanse Jòj. Jòj pa pran chans al Ayiti. Si w renmen vi w pa al Ayiti, rete Etazini pran santans ou. Kòm ou te di se nan gran peyi w ye anyen mal pa ka rive w se presyon y ap ba ou, rete Etazini, rete nan gran peyi. Sa ou pral fè Ayiti? Rete nan gran peyi a. Gen yon bèl okazyon la a pou nou pran jòj. Pandan jòj pral Ayiti la a pou nou tou mete men sou jòj. Sa a pap pase, jòj pa pra al Ayiti. Si jòj al Ayiti nou kite l tounen konnen se la jòj ye. Jan w gen, apa, ou di se pastè ou ye ou kwè nan maji, mwen m konnen lè ou pastè ou kwè nan bib ou kwè nan Bondye. Menm siw ta wè mò ap kouri dèyè w nan dòmi, se pou rale bib la, priye. Kòm pastè Marquez di bib la pa egziste, bib la pa gen enpòtans li, enben ok. Wi, pa gen pwoblèm. Mwen te vin fè mesaj la pase. Jòj, banm di w yon bagay, raje gen zòrèy. Depiw pale yon bagay a 2 oubyen avèk 3 moun lap pran lari kanmenm. Lèw rive ayiti pa panse yo pap jwenn ou menm si ou ta maskew al ayiti menm si se yon kay pèp la pral chèchew jòj boule jòj menm si se yon kap sa pap pase menm si se yon kay sorry menm si se yon kay fòk yo pran jòj sa pap pase sa pap pase farin nan pap vin nan menm sak chak jou jan granmoun lontan yo konn di a. Nou nan 2020 fòk sa fini, nenpòt krim nou fin fè sou yon moun, nenpòt zak malonèt nou fin fè, akoz nou konnen ti pèp sa se yon ti pèp ki renmen bliye, ebyen nou ranje kò nou la pou nou fè pèp la bliye. Ebyen jòj pèp la pap bliye ou. Pèp la pap bliyew, pa panse yo pral pran sa a nan menw, ou pral maske kò la pou vin monte sou Facebook la pou vin preche, pa pa kont ou pral Ayiti ou pral fè wanga, sa a pap pase. De tout fason abòne mwen yo, mwen te vin anonse nou sa. Etan done ke Sharonj di se, Sharonj lan di se, se. Se li k pral ranplase sè Rose? Ou pa sanble moun ki ka ranplase sè Rose. Moun ki sanble k ka ranplase sè Rose la, li plis sanble avèk ti sè sè Rose la. De tout fason abòne mwen yo, mwen te vin fè mesaj la pase, veye anwo, veye anba jòj pral Ayiti. Tout bagay ki di, tout bagay ki di sou chanèl sa a mwen wè nou pran yo alalejè. Ret branche chanel la pap domi. E moun ki dèyè chanel la pap domi. Antèn nou lwen. Ret veye jòj. Gen anpil moun ki pral di oh se pa vre jòj pa pral ayiti ebyen ret veye. Ret veye jòj. Fòk jòj tou rete ayiti. Jòj pap tounen etazini. Al ayiti wap tou rete ayiti. De tout fason map chèche pou nou ret branche sou chanèl la pataje pataje pataje abòne map vini avèk rès videyo yo pou nou atansyon jòj pa pral ayiti si jòj al ayiti fòk li